Bonjou ou bonswa, sa depan nan lè ou pral gade videyo a. Mwen pot on pakèt bèl e gwo enfòmasyon pou ou. Enfòmasyon mwen sèten ke w ap renmen enfòmasyon sa yo. Ret konekte, ret gade videyo a jiska la fen pou w kapab konnen tout sa k ap fè aktyalite jodi a. Nou pral pale w sou. Peyi Panama ki pran desizyon an, kijan ou kapab jwenn viza. E nou pral palew osi su yon zanmi ki gen viza li ki ekspire epi ki an Ayiti, kizan li pral ka vrayaje. E nou pral palew osi de chak ayisyen ki gen yon lisans kiu vle tradwil an pòtigè ou pou tradwil pou lisans brezilyen. Kijan sa pral ye ret konekte nan yon ti tan nap retounen akò. Poun kòmanse premye enfòmasyon si wap viv nan yon peyi ou bezwen viza panama a pa bliye gon pakèt endividi espesyalman k ap viv nan Brezil, nan São Paulo, ki bezwen pwofite Ayisyen yo. Ebyen, ou deja konnen ki moun ki Ayisyen an, ki pèp ou genyen. Ebyen, pwofitè sa yo, endividi sa yo, yo mande 1000 reais pou kapab jwenn fòmilè a, Imajinew mil reais deja preske vo avek yon salè brezil pou yon fòmilè sèlman ou pwal bezwen mil reais sa li menm li pa yon verite sa son mansonj li ye bat pou pa tonbe anba men endivdi sa yo anba men vòlè sa yo ki ap piyaje ayisyen nan brezil. E se pou rezon sa a, w ap sèlman bezwen 50 dola ameriken pou w kapab fè demach yo pou jwenn viza Panama pou vwayaje nan kèlkeswa peyi w ap viv la. Ebyen kòman sa pral fèt, w ap bezwen yon biyè davyon ki vo 90 jou pou kapab vwayaje, ou kapab fè demach la. Pa bliye, san ou pa gen biyè davyon nan men w, ou pa ka fè demach pou jwenn viza. Panama. Èske w konprann zanmi m? Kounye a la, fòmilè a, ki jan fòmilè a pral ye? Nan fòmilè sa a, se pa grand choz yo pral mande w. Nan fòmilè pou ranpli pou jwenn viza Panama a, fòmilè a, w ap wè li ekri egzakteman Repiblik Panama epi fanmi lè a yap mande w non w, non w konplèt, dat paspò a ap ekspire, dat paspò a te fèt, yap mande w èske w marye oubyen èske w pa marye, nimewo paspò a, yap mande w nasyonalite w, peyi wap viv la, nan ki peyi wap viv, yap mande w lòt ti detay toujou. Anyen pa difisil Pou w kapab jwenn viza Panama a, men se sèlman demach yo ou bezwen fè pou tout bagay soti nòmal. Kounye a la, an nou rantre sou dosye Ayisyen ki ap viv Ayiti ki te gen viza, viza ekspire nan men yo an Ayiti. Ebyen, nou pral rantre sou dosye a jis pou n kapab ba w enfòmasyon byen solid. Nòt sa a li te sòti konsa pou te di, moun ki te gen viza nan men yo, apati de premye janvye 2020, pa bliye viza Brezil la se yon viza ki vo 3 mwa, nan moman sa la a, se yon viza si ou gen viza Brezil la nan men w, li fè plis ke 3 mwa nan men w, li gitan ekspire. Èske w konprann? Ebyen, nòt sa te sòti, moun ki te jwenn viza a pati de mwa janvye 2020 ki pase deja la, pou rive mas la, w ap gen posiblite pou vwayaje avèk viza sa a, menm si viza a li ekspire. Èske ou tande? Men kilè w ap gen Dat pou vwayaje apati de 31 desanm nan ane 2020 sa la. Pa bliye, enfòmasyon nou ba ou yo, nou ba ou enfòmasyon ki vrè. Pa bliye, pataje. Pa bliye, pataje, pataje zanmi m yo. Ebyen, zanmi sa yo ap gen tout chans pou vwayaje nòmalman. Lòt enfòmasyon k ap domine nan moman an. Enfòmasyon sa yo nou pote yo pou ou pou w kapab pi klè sou tout ti detay. Sou kesyon lisans lan. Ayisyen k ap viv Brezil yo, enfòmasyon sa li konsène nou dirèk dirèk. Ebyen, si yon ayisyen gen lisans. Ayiti epi wap viv Brezil ou ta vle tradwi lisans lan nan lisans brezilyen an pou kapab kondwi dapre prensip peyi Brezil la, ebyen wap sèlman ekri anbasad ayisyen kap viv nan Brezil la. Kounye a la, gen kèk papye wap bezwen pou kapab ale nan delegasi W ap bezwen yon deklarasyon ki se Polis Nasyonal Dayiti. Fòk deklarasyon sa a legalize nòmalman nan Ministè Etranje. Epi, w ap bezwen paspò ou, li sipoze valab. E lisans ayisyen an osi, li dwe valab. W ap bezwen lòt pyès toujou tankou. Lisans lan li menm, li dwe valab. Se ke li dwe yon vre lisans, yon lisans ki se pa yon lisans ti mamoun. Eske ou konprann? E pi, w ap bezwen adrès kay kote ou rete nan vil kote ou rete a avèk tout sèp. Egzakteman. Ebyen zanmi m yo, mèsi paske w te tande videyo a jiska lafen. Pa bliye, pou plis enfòmasyon, ou kapab kite yon kòmantè, n ap fè detay pou ou. Mèsi bokou, a la pwochèn!